Vin bale. Bayan sa.
Jazz a, nou di, nou di fanatik konpa, nou di ayisyen, pa fatige nou. Depi jazz sa, depi jazz sa egziste, e Ayiti pa gen pwoblèm konpa. E Ayiti pa gen pwoblèm fashon. Ayiti pa gen pwoblèm fashion ayiti pa gen pwoblèm konpa yeah eh nou menm nou fèl jan nou vle lèn vle lèn pito yeah epi sak pa dakò kouche bò kotel Klass in this baby. Ayayay! Kiyès yo pran nan FKD nan djaz la? Kiyès yo pran nan FKD? Genlè e Pozo yo pran nan FKD. One! Sèl. Nou pral jwe bon vèsyon an, bon vèsyon an.
One!
Gen moun ki di ke, Chak moun ap di yon bagay de klass. e chak moun ap di yon bagay de klas. Alò, fò m di n ke semèn pase, klas fè 2 deklarasyon, wikenn sa a, Pipo pale. Alò, fò n di yonn nan konsta ke nou fè, lontan ou te konn wè pa egzanp ke Mayso Richi pale plis, M pa konn pou ki rezon kounye a, nou ka, nou santi Pipo kòmanse plis ap angaje li dan dè deklarasyon. M pa konn pou ki rezon. Men wap wè ke, epi misye vin trè konfidan tou nan sa ke lap di yo, epi li plizoumwen ajense yo tou. Sa, sa, yo fè plis sans kounye a lè Pipo ap pale. Ann ale nan Nouyòk, yon deklarasyon Pipo te fè. fè, yon deklarasyon Pipo te fè. Alò, anpil moun te fokis sou deklarasyon Mayestwo Ritchie an, men Pipo te fè yon deklarasyon tou. Aswè a, nou pral envite ou tande deklarasyon sa, epi nan pral eseye dekòtike deklarasyon sa, pou ke ou ka konprann. Men an ap fè yon bon ti tan sou kesyon klas la, paske gen anpil deklarasyon ki fèt. Ann ale la. La n ap, nou egzakteman andedan Amazowa.
Pa sonje nou chanje. Match fini. Match fini.
Ou fin pale wi. Vin pale. Bayen sa.
Jazz sa nou di nou di fanatik konpa nou di ayisyen pa fatige nou depi dyaz sa depi dyaz sa egziste e ayiti pa gen pwoblèm konpa e ayiti pa gen pwoblèm fachonn. Ayiti pa gen pwoblèm fason Ayiti pa gen pwoblèm konpa yeah eh Nou menm nou fè l jan nou vle lè n vle lè n pito yeah Epi sa k pa dakò kouche bò kote l Klass in this baby! Ayayay! Kiyès yo pran nan FKD nan djaz la? Kiyès yo pran nan FKD? Genlè e Pozo yo pran nan FKD. One! Sèl. Nou pral jwe bon vèsyon an, bon vèsyon an.
One!
Ok. Alò, gen. De bagay Pipo di nan deklarasyon sa a. Pipo, lontan nou pa t janm wè sa lakay Pipo. Pa t janm gen moun ki te wè Pipo pa egzanp ki yon nèg k ap vann fri chè. Pipo, konparativman a lontan an, Pipo se yon nèg, misye te, alò fò m di tou ke Pipo se yon nèg ki abiye chè anpil. Petèt jan bagay yo chita sou Pipo a yo manke chita byen, Pipo manke vann yo tou parapò pa egzanp konparativman a Gracia oubyen Gazzman lè misye, lè nèg sa yo mete yon bagay, Lè yo mete yon rad, se si gon atansyon, yo konn kòman pou yo fè pou yo kreye fokis ou, pou yo fè fokis ou rete sou abiman ke yo fè an. Petèt Pipo pa gen kalite sa, men Pipo toujou mete anpil bon bagay. Yo petèt, yo pa, yo pa, yo pa chita byen, yo pa, m pa konnen, men Pipo toujou byen abiye. Men, Nan Amazua, nou gade ke Pipo pale de frechè. Pipo pale de frechè. Misye di, Ayiti, premye bagay misye di, misye di, Ayiti pa gen pwoblèm konpa. Sa vle di konpa byen reprezante. Sa vle di klas li reprezante yo byen. Dezyèm bagay, misye di, yo pa gen pwoblèm frechè tou, nan, nan, e, e, e, fashon tou. Sa vle di, la, piske se Pipo k ap pale nou ka wè ke, ki pantalon Pipo mete a, se yon pantalon pat laj. Sa vle di ke, Pipo jodi an tou misye ap montre fasèt kache sa ke anpil moun pat janm wè Pipo se yon nèg ki kòmsi ki rad konparativman a Gracia, Gazman, ki lòt ankò yon pakèt lòt atis yo pat wè sa. Nou pral gade kisa sa pral bay. Men lòt sa ki pral enpòtan nan deklarasyon sa se mizik FKD a ke yo pral chante. Ebyen lè pipo avan pou pandan maestro a pral pral pral frape pou mizik lan lage e pipo vini di konsa pipo di konsa me bon vèsyon an si pipo di me bon vèsyon an orijinal vèsyon efkadè a fòn di ke se se zenglen se maestro Ritchi ki konpozel kiyès ki chantel se Reginald avèk frero. Konnya la si pipo di yo li pral chante bon vèsyon an sa vle di kisa pipo vle di mesye e klè ke se li menm ki chante mizik efkade a pi byen men le fè ke frero pa nan biznis lan ankò se se reginal ki la se li ki te chante efkade a donk pipo frape reginal Direkteman. Se ak jan lap pale la a wi. Donk, misye di ke, misye vle di ke li chante mizik sa pi byen ke Reginald. E sa Pipo di an wi. Donk, anpil moun pat wè, pat wè sa. Men, an reyalite, eske Pipo ka chante mizik FKD a pi byen ke Reginald vre? Eske, emm, vèsyon orijinal la, menm si ou ta fè tout sa w vle ladan l ou pral entèprete l, eske w ap janm ka? Entèprete l. Pase gen yon moun ki te di, fotokopi pa ranplase orijinal, bay yon moun ki te di yon bagay konsa. Men eske Pipo an reyalite ka ka chante mizik sa pi byen ke orijinal ki chante mizik la nan stidyo? Men, sa Pipo fè a, ki sa l ye? Entèlijamman, pa bliye se Zafèm ki nan tèt makèt lan. Donk sa vle di ke misye puiske konnya tout atis yo nèt ap tire boulè wouj se se nou wè tchema la rive vini vire konnya se pa se pa bèl mizik se frap agoch adwat enben puiske misye wè gen frap e misye entèlijan wè li pa frape Nu Look misye plis frape Reginal Cangé an ta di Zafèm pou ki rezon paske gen de bagay pou nou konprann Nan ti nan ti ale retou yo la nou pa wè plis yo fokis lan te sou Nu Look avèk Zafèm? Nou pa wè sa? Donk nou wè nan e nan triyang lan nan triyang lan sa vle di Klass pat ladan l Klass pat ladan l enben lè Pipo teke re teke Zafèm oubyen teke Reginald la li konn poukisa l fè l se pa paske antre Pipo Reginald sa k pi konn chante sa mande yon lòt bagay men se pa paske se pa se pa lè l di sa paske Pipo konnen orijinal pap ka ranplase